Bonjou bonswa mes amour sa kap fèt Carluti nan kay la mwen tounen back ak yon nouvo video pou nou nan video jodi an sam vin fè guys sam vin fè so nou konnen m te koupe cheve yo m te koupe yo kote ke mwen te montre nou koman mwen tap koupe yo so kounye an mwen te mete jel Mwen te mete krèm, mwen te mete mous pou m te ka fè yo boukle, fè yo bèl. Mwen te di m ap fè yon videyo kote ke m ap montre nou kòman cheve a ye. E mwen pral aplike lwil Kalou Hair. So, mwen pral ajoute lwil Kalou Hair. Mwen pral aplike lwil Kalou Hair kounye an nan cheve a paske kounye an cheve a sèch. Beni. Li sèch, yo boukle. Nou wè, bò tèt mwen pa manje. Ou menm ki gen pwoblèm bò tèt, Sa w ap tann vin jwenn mwen pou m ranje bò tèt la pou ou. Vin jwenn mwen pou m kapab ranje sa pou ou. Ok! So kounye an mwen pral aplike lwil la epi apre sa pou m mete spray briyans mwen an ki se yon coconut kentu. Ok! Ann ale! Sa se lwil pa m. Sa se lwil kaloryè pa m. Kilè, kisa w ap tann pou w pran lwil kaloryè pa w la? Hein nou pral aplike lwil la. Ok pasel nan cheve a paske cheve a boukle la pase lwil la nan cheve a pou fè cheve a bèl. Pou pwoteje cheve a. Pou fè l briye. Sa w ap tann pou w pran kalou hè po w. Epi lwil la santi bon. Wouyy! Lwil la santi bon. Gade lwil la santi bon. Epi men ni masaye. Bay tèt la masaj. Ok mes amours. Bay tèt la masaj pou lwil la kapab byen penetre andedan cheve a. Ok. Masay. Masay, masay. Ok. So, men tèt la. Ba l masaj, nou wè, cheve m byen founi. Byen founi. Produit sa pa vann chè. Calouhia pa vann chè mes amours. Nou kapab tout moun ka sèvi avèk yon calouhia. Ok. Map fè nou konnen trè byento produit a gen pou l'Haiti. Moun ki Haiti ki ta renmen sèvi ak produit sa, wap jwenn li Haiti. Nap gen 2 moun ki kapab vann li pou nou, map gentan mete kontak yo. Epi ou wè gade, lap kenbe kwi cheve w byen idrate. Nou wè, nou wè kòman menm gra, hein, nou wè kòman menm gra, se konsa pwodwi a fè, lap kenbe w kwi cheve ou byen idrate, ok. So men tèt la, hum, men tèt la, bèl bagay. Bel bagay. Epi kounya lè m fin pase lwil kalou hair lan nan tèt la mwen bouche lwil mwen. Mwen bouche lwil mwen. Ou menm ki ta renmen eseye yon lwil Kalo Hair sa se Pòs Lip Lòs la. Lè w tande, depi w tande Pòs Lip Lòs, son lwil ki vrèman, son bonm. Son bonm, mwen menm se konsa m fè lwil mwen, tout lwil mwen nèt se Plos ke yo ye. Paske mwen vle, fòk lwil la fè travay ou kòmande l pou l fè a, fò l fè l. Ok, so aprè mwen fin pase. Aprè mwen fin pase lwil la mwen byen masaye kwi cheve a. Kounye an sam pral fè map siye menm paske m pral lave menm talè. Map siye men an epi kounye an pou m kapab ale mete spre briyans lan ki pou fè tèt la pi santi bon. Ok? Fanm ki pwop. Fanm ki pwop pran swen tet ou, pran swen cheve ou. Hey fanm ayisyèn mwen yo. Pran swen nou. Pran swen nou. Pwopte nou. Fom di nou sa mesye yo renmen le nou bel, le nou pwop.